Anpil fwa nou imilye yo, krache sou talan yo pou nou pi byen itilize yo ak eksplwate yo. Gen nan nou, pou nou fè buzz sou rezo sosyo, nou preche sou yo, pandan yo chita sou kibòd la, sou batri a, oubyen sou gita a. Nou demoralize yo, devalorize travay yo nan ministè a. Mwen vle pale de mizisyen kretyen k ap jwe andedan legliz.

Se rezon ki fè w te toujou jwenn li dèyè djaz dè jèn, volo volo, shle shle, elatriye. Se nan mache dèyè djaz, pote materyèl pou djaz, se la li aprann jwe pyano. Kèk ane pi ta, li vin fè Claudy, ki eritye de talan papa l, gwo mizisyen. Men Claudy te fè chwa pou l te bay Bondye lavi l. Nan legliz li te mache, se li ki te mayestwo tout koral yo. Feel the spirit moving in this place.
E se li ki te dirije ministè mizik nan legliz la. Nan menm legliz sa a, Claudy vin rankontre ak Marie Camel. Mesye dam yo vin marye apre apwouval pastè. Avè l li fè Ti Joel. Ti Joel depase ni papa l ni gran papa l nan jwe mizik. Tout moun nan legliz la renmen Ti Joel. Pa gen yon bon adorasyon nan legliz si Ti Joel pa la. Pafwa, menm gen lòt legliz lè y ap. fè konvansyon, kwazad, pastè legliz ti joel te konn prete yo misye paske aprè li pat gen yon pi bon mizisyen konsa nan kominote a. Nan menm legliz sa ti joel vin rankontre ak katina. Katina se te pitit jak albè e katina se li menm ki te sekretè pastè a. Mesye dam yo pat pran lontan pou yo te ini yo. Ti joel pat sèlman okipel de koze mizik legliz la, gen anpil. Pil lòt tach li te konn okipe, tankou chofè, al depoze kèk moun lè legliz lage, pran swen misyonè lè yo rantre sot lòt kote, etsetera. Men salè ti Joel pa t depase 150 dola malgre tout sa w tande yo. Li te difisil pou ti Joel te kenbe yon bon djòb paske, Tout tan l te pase nan ministè legliz, se madanm li Katrina ki te oblije al fè de djòb pou pran swen fanmi an. Yon jou, legliz la te deside fè yon semèn aktivite, e pastè te fè chwa envite yon gwo pwofèt afriken ki rele Okoye Mbeki Nkrumah Kofi. Sa w tande a, an anpil preparasyon, anpil depans, legliz repentire, ban chanje etc. Jou jou a rive, se te Ti Joel ki te sèvi kòm chofè pou al chache pwofèt Okoye Mbeki Nkrumah Kofi nan ayopò, epi al depoze pwofèt nan otèl. Nan tout vi Ti Joel, se premye fwa aprè legliz la Li te rantre nan yon chanm ki gwo konsa, paske pwofèt la te mande legliz pou l vin preche nan aktivite sa a, se nan yon pentawous pou legliz mete l, vi sou Manhattan. Bèl aktivite, moun sot tout kote vin chèche gerizon, moun sou moun, ofrann sou ofrann, aktivite reyisi a san pou san. Dènye jou aktivite a, pwofèt Mbeki te. Tèlman wè Ti Joel se yon benediksyon pou legliz la, li te deside fè yon priyè spesyal pou li. 2 jou apre kwazad fini, pwofèt rantre lakay li. Past te tèlman kontan travay Ti Joel apre aktivite sa a, li te deside bay Ti Jojo yon ogmantasyon. Li te mete 50 dola sou 150 dola Ti Joel te konn ap touche a. Joel rantre lakay li, pase l pase pòt la, li jwenn madanm li chita sou tab la, enkyetid. kouvril cheri sak genyen yon notis mwen jwenn nan mail yo mèt kay la ban nou sèlman 2 semèn poun bay kay la paske nou pa janm peye alè kisa nou pwal fè dènye rekou ti Joel se rele sèl moun li konnen ki ka edel soti nan sitiyasyon an se te pastel malgrel te difisil poul te jwenn pas ti Joel te tèlman ensiste, Pas te oblije reponn. Apre Ti Jo fin ekspoze Pastè l sitiyasyon l, Pas reponn li, pou kounyeya li pa ka ba li oken repons. Li ak madanm ni yo tèlman fatige apre semèn aktivite sa, yo pral an vakans Maldiv pou 2 semèn. Lè li tounen, l ap chita ak kominote legliz pou yo panse sou ka yo, pou yo wè kisa yo te ka fè pou yo. Ti Joel te pase tout nuit lan ap kalme madanm li, pou madanm li. pat kite legliz la paske Joel kwè ke se sèl Bondye ki kapab retire yo nan sitiyasyon sa. Demen maten, solèy potko leve lè telefòn ti Joel tap sonnen. Yo te panse se pastè ki tap rele pou di yo jwenn yon sitiyasyon a solisyon an. Men pito, se te yon bon zanmi ti Joel te genyen ki tap jwe nan yon djaz ki. pi an vòg nan moman an. Zanmi an di Ti Joel, Monchè mwen gen yon djòb pou ou. Mwen gen yon djaz ki gen yon albòm ki pral soti, y ap chèche yon bon kibòdis pou jwe sou albòm sa a. Se Ti Harold yo te chwazi, men Ti Harold gen toune ak Medjine, li pa disponib. Sèl moun li konnen ki ka mete sou albòm sa a, gouv ke y ap chèche a, se Ti Joel. Alò, li rele l. Gwoup la prè a peye mil dola e se nèf mizik kap genyen sou album sa. Mwen pa rakonte istwa sa pou m kondane pèsòn, mwen rakonte l pou reveye konsyans nou. Paske, kestyon an se pa eske nou renmen adorasyon, men pito eske nou respekte moun ki fè l posib la. M gon kestyon pou ou. Si nou te deside onore talan menm jan Bondye onore legliz la. Se te refleksyon jodi a. Si pawòl sa touche w, pa jis pataje l,